Hola Migrante ki gen ribrik prekosyon pa kapon pou kesyon kowonaviris la. Avan nou ale pi lwen, n ap pwofite voye yon gran salitasyon a kolaboratris nou ki pa ansanm avè nou ki se Malica Caltes ki pa sou plato an ansanm avè nou sa fè plizyè jou men nou konnen ke pwoblèm karantèn nan tout moun dwe rete lakay yo se youn nan rezon ki fè li pa la ansanm avèk nou. E n ap anonse w ke jodi an nou genyen plizyè pwen nou pral debat ansanm avè w an ki se, e Nonb de pèsòn ki genyen kowonaviris an nan peyi Chili, konbyen moun nan ki mouri e moun ki rekipere ansanm avèk de vizit ke minis sante a te fè nan plizyè rejyon nan zòn sid nan peyi Chili a. N ap mande w rete branche, n ap retounen yon ti moman.

Ka kowona viris anrejistre nan peyi Chili jou ki premye avril 2020 an, nou genyen yon ogmantasyon de 293 ka kowona viris nan peyi Chili ki vin bay yon nonb total ki 3,031 moun ki genyen ka kowona viris. 4 moun ogmante sou kantite moun ki te deja mouri an ki vin bay yon nonm de 16 moun ki deja mouri nan kowona viris e yo anonse tou 234 moun deja rekipere yo nan kesyon kowona viris nan peyi Chili. Minis sante an ki se Jaime Mañalich te vizite plizyè rejyon nan sid peyi Chili, pa egzanp nou kapab pale de rejyon Los Ríos, rejyon Los Lagos e rejyon Araucania. Espesyalman nou kapab pale de rejyon Araucania kote ke li te fè yon gran deklarasyon pou l te di ke mwen trè mwen kapab deklare mwen trè satisfè de jan Evolisyon rejyon Araukania, espesyalman vil Temuco e vil Padre de las Casas, inivèsite yo ki antre nan yon konsansis pou yo manevre sitiyasyon aktyèl la ki se kowonaviris, se deklarasyon sa a Jaime Mañalich te bay lè ke li te vizite vil Temuco an menm tan tou nan rankont li te genyen ansanm avèk alkalde Miguel Bequel li te tou pwomèt 10 vantilatè mekanik se vantilatè sa yo ke yo itilize pou yo mete moun yo anba yo moun ki trè grav nan kesyon maladi kowonaviris la. Nan Victoria, fòs ame chilyèn nan enstale yon katriyèm estasyon oubyen nou kapab di yon katriyèm espas pou resevwa moun ki genyen kowona viris e yo arive fè inisyativ sa se nan lide pou ede opital San Jose jere moun ki genyen kowona viris yo pi byen e yo deklare tou Yo te pwomèt yo pran enfòmasyon, yo pran fòmasyon pou yo ede peyi yo e se nan rezon sa ke y ap bay tout yo menm pou yo ede peyi yo simonte avèk kriz kowonaviris sa ki ap vale lemond. Minis sante a renouvle karantèn nan plizyè vil nan M rejyon metwopolitèn nan, si nou kapab di li renouvle l nan 600 komin nan rejyon metwopolitèn nan e kòm nou konnen deja te gen 7 komin ki te an karantèn pou 7 jou e li renouvle 7 jou sou 600 komin ki te an karantèn yo, nou kapab di sèlman komin nan Kap t soti nan karantèn nan pou 2 avril 2020 an apati de 10 zè nan aswè, se Independencia kap soti nan karantèn nan apati de jou kap jedi 2 avril 2020 an e an menm tan tou li renouvle E karantèn nan vil Isla Rapa Nui pou 2 semèn ankò. Nou kapab di tou e karantèn nan pou Punta Arlena pou 7 jou kap kòmanse premye avril 2020 an apati de 10 zè nan aswè. E an menm tan tou sou menm kesyon vil ki an karantèn nou kapab pale de Chillán, nou kapab pale de vil Temuco e Padre Las Casas an menm tan tou vil Osorno an karantèn. Se vil sa yo ki an karantèn pou le moman nan peyi Chili.

E minis sante a te reponn li ke mwen pa vin la pou espektak. Sa se repons ke minis sante a te bay e se yon fraz ki fè anpil tole nan laprès peyi Chili espesyalman nan rejyon metwopolitèn nan. Sa ki egziste antre moun sa yo se ke genyen yon kesyon de Yon sètifika ke mères la genyen nan men l ke lopital ba li ke yon moun ki mouri ki di se nan kowonaviris e gen yon lòt sètifika ke gouvènman peyi Chili gen nan men l ki di ke moun sa a pa mouri nan kowonaviris. Se youn nan bagay ki mete yon ti polemik antre minis sante a e Mères, Katy, Barriga e map raple nou tou nan peyi Chili anpil moun rankontre de tès ke ki bay rezilta pozitif e ki bay rezilta negatif, de moun ki ta sipoze pozitif men ki bay rezilta negatif, de moun ki ta sipoze negatif ki bay rezilta pozitif. Anpil paran nan peyi Chili kòmanse ap fè ti voye pye pou kesyon Vakans an Inbierno ke yo toujou bay lekòl yo. Nou kapab di, lefèt ke gen yon sispansyon de 15 jou, yon ogmantasyon de sispansyon de 15 jou nan peyi Chili pou kesyon lekòl, yo tou avanse 15 jou yo konn bay pou Vakans Inbyèlno a ki pral fini jiska 27 avril 2020 an, anpil paran kòmanse ap fè ti pale lefèt ke timoun yo fèmen anndan kay, yo pa ka sòti, men Vakans Inbyèlno sa a se vakans yo toujou bay pou timoun yo al pran ti plezi yo, pou paran yo sòti avè yo al nan pla, al nan, al vizite nèj, yon pakèt lòt kote ankò e se rezon sa a ki fè anpil nan paran sa yo Kòmanse ap fè ti voye pye. Zanmi m, fanmi m, ou menm k ap swiv videyo sa, nou toujou di w, bat pou toujou rete konekte ansanm avè nou. Envite yon fanmi w, yon zanmi w al konekte ansanm avè nou. Pa bliye nou se vwa pa w ki la pou pote de enfòmasyon trè enpòtan, trè enpòtan pou ou. Avan nou ale, n ap gen yon enfòmasyon trè enpòtan n ap pote pou ou. Ministè travay nan peyi Chili bat bravo pou. Chanm depite peyi Chili an ki fè yon gwo travay jou ki madi 31 mas la lefètke yo te fè yon eleksyon e yo arive vote pwojè lwa pou pwoteje travay ak salè travayè nan peyi Chili yo pandan kesyon Kowona viris nan peyi chili a nou konnen gen anpil empresa ki oblije fèmen pòt yo men moun sa yo te fè eleksyon sa e genyen 90 vòt pou genyen 7 kont e te genyen 6 absan alò se rezilta eleksyon ki te fèt jou madi 31 desanm nan chanm depite nan peyi chili. Se tout ti enfòmasyon sa yo ke nou te genyen pou ou, nou ap di ou pa bliye kontinye lave men w e kontinye fè plis prekosyon pou w pa pran kowona viris zanmi m, se te Lifèt Nelson zanmi w sèvitè w ki toujou la pou pote enfòmasyon pou ou, pa bliye nou di w lave men w chak jou toutotan ou kapab. Mèsi babay. Tchao.